Martine Moïse pale mes chers amis. Li bay tout detay ki gen rapò ak lanmò ex prezidan Jovenel Moïse, li site non anpil moun ki gen gwo pwa ekonomik anndan peyi Dayiti. M konnen w te enpasyan puiske w t ap tann kisa Martine li di paske l te prezan. Nan wan ke tap touye maril ex prezidan jovenel moise. Se an anglè Men m tradwi yo pou ou an bon kreyòl Ral on chèz chita Mwen pral di ou tout sa Martine bay kòm detay la a anndan entèvyou sa ke l t ap akòde nan peyi Etazini ak youn nan gwo jounal nan peyi sa a ki se New York Times Ki sa l di? Pran san w, se sa menm ke m vin eksplike w anndan emisyon sa. Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kouman nou ye? Mwen rele Wisly Jean, se menm lanmou an, menm detèminasyon an. Chak jou vin lakay ou vin kenbe w enfòme. Si w renmen travay sa, kite yon like sou videyo sa, kite yon kòmantè, abòne, se pou antre chanèl la, n ap fè w pataje, se sèl fason pou ede travay sa, li rive pi lwen. Anpil moun te enpasyan! Pou te konnen kisa Martine Moïse tap plase kòm mo, pwiske l te la, lè yo tap touye mari l, ebyen Martine Moïse la met tout kaka chat deyò an bon kreyòl, e nou menm nou vin di w kisa Martine Moïse li te di. Martine Moïse akòde entèvyou sa nan Sid Florid, By New York Times, a kondisyon ke jounal la pap revele kote lap viv aktyèlman la ak avèk pitit li yo. Donk rapidman, anpil moun di tèt yo, 5 jou aprè funeray mari l, li te kite peyi a, se te youn nan rezon sa yo, byen ke rezon sante k te evoke a l te youn ladan tou. Mes chers amis, Martine Moïse, dezòmè vèv, fè konnen ak jounal la li t ap dòmi ak mari l ansyen prezidan lè l tande yon rafal katouch nan anviwònman lakay li. Pa bliye! Se lakay yon prezidan. Pa konn gen, pa konn abitye gen deblozay sa yo. Donk se nòmal pou l te enkyèt. La premyè choz ke l a eu a fè, al nan chanm 2 timoun yo k t ap dòmi, li leve yo, li di yo al kache nan douch la pito, paske pa gen fenèt, pou evite ke bal vin pran yo. Par la swit, la jwenn mari l ki di l, Mwen rele ni Mesye Civil, ki te kowòdonatè de la sekirite prezidansyèl, mwen rele ni Dimitri Herard, ki te nimewo 1 USGPN, yo di m y ap vini. Par la swit, ex-prezidan Jovenel Moïse di li kouche atè a, Wap an sekirite pou anpeche ke bal vin pran w. Sa se Martine Moïse kap pale mes chers amis. Martine Moïse di malgre tout sa yo, mercenaires yo rantre anndan kay la ak yon vitès ke lwa kapab estime. Yo rantre san zankonbre. An bon kreyòl sa vle di yo rantre san difikilte. Rapidman yo rantre. Martine Moïse di ak journal la plizyè katouch pèse sal kote yo te ye a. E l se you premye moun ki resevwa bal anndan. Li tonbe, l ap grije atè a, li fè konnen ke nan lespri l, li gentan konnen ke yo touye tout moun anndan an. A yon sèten moman, Martine Moïse di l santi ke l ap toufe, pwiske l te gen san nan bouch lè fin resevwa bal la, Li santi ke l ta pral mouri. Li di ke mèsenè yo pa t pale kreyòl ni franse. Yo t ap pale espanyòl sèlman. E l tande, pandan ke y ap chèche yon dokiman anndan, yo nan telefòn ak yon moun. Chak dokiman ke yo jwenn, yo di se pa li, se pa li, an espanyòl. Jiskaske yo al sou etajè kot prezidan renmen dokiman, yo jwenn li, yo di moun nan, wi, yo jwenn dokiman ke yo t ap chèche a. Men l di ak New York Times ke l pa konn dokiman ke yo t ap chèche a kisa l ye. Martine Moïse di, sèl sa l te gen chans wè, se te bòt mesye yo. Avan mesye yo ale, Yo fin sakaje anndan an, yo touye prezidan an, youn pran yon flach li klere nan je l pou l verifye èske Martine Moïse li mouri. E li menm li byen jwe kou a, li fè kòmsi l mouri. Epi pandan yo prale, gen youn ki mache sou pye l. Donk li fè kòmsi l mouri. Sa se Martine Moïse k ap pale nan entèvyou sa ke l akòde ak New York Times, mes chers amis. Martine Moïse te kontinye ap reponn kesyon jounal la. Li fè konnen ke sa l twouve ki dwòl, non sèlman konn gen anviwon yon senkantèn moun lakay prezidan chak fwa prezidan ap dòmi lakay li, jou sa pat gen tout sa. E dezyèmman, kòman fè pa gen youn nan ajan sekirite yo menm ki blese? Ou di mwens mouri. Sa se Martine Moise. Li fè konnen ke li espere ke òganism entènasyono ki chaje pou aplike lalwa tankou FBI ki t al Etazini al fouye kay an Florid k ap mennen ankèt, li espere ke se pa a kach kach ke yo vin jwe men ap fè tout sa ki depan de yo Pou yo jwenn vrè kòmanditè zak sa k koute lavi ak mari l ex prezidan Jovenel Moise. Li fè konnen ke se vre yo arete kolonbyen, se vre yo arete ayisyen, men sa k pi enpòtan pou li fòk anketè yo travay pou yo jwenn kiyès ki ta finanse Zak sila, puiske moun sa yo ke yo bay pou Leonik ta responsab li yo pou Martine Moïse, moun sa yo pa ta gen kòb pou yo finanse gwosè zak sila. Donk pou Martine Moïse, jiskaprezan, bon responsab zak sila, pou li, y ap gade l nan je jiskaprezan. Martine Moïse site non anpil moun, pami yo, Yon nonm ki gen yon gwo pwa ekonomik nan peyi a, Reginald Boulos, ke l fè konnen ke se yon nan moun ki gen yon pil bagay pou l gen nan lanmò mari l. Paske, Jovenel Moïse tap batay pou anpeche non sèlman Reginald Boulos, men yon pil lòt kontinye ap jwi de yon seri de kontra likratif. Atansyon, li pa di se li menm ki òdone atak la pou touye l, men l di ke se yon nan moun ke l konnen mari l te genyen kòm enmi ki gen anpil kòb. Men l pa di ke se li menm ki voye touye ex prezidan. Silvouplè, a note hein. Poze l kesyon, Martine Moïse fè konnen ke li pa pè moun sa yo ki touye mari l la. L ap gade yo nan je, y ap gade l nan je, depi ponyèt li fin bon. Paske l fè 2 operasyon la deja, e yo pral pran nè an nan pye l pou met nan ponyèt li, pou mèt ke ponyèt la kapab toujou itil li, li fè konnen ke li fòr posib pou l pot tèt li a la prezidansyèl nan eleksyon yo a, pito an bon kreyòl, kap gen pou rive nan peyi Dayiti. Sa ke anpil moun pat gen dout sou li, Martine Moïse, ebyen li retire tout dout, li fè konnen ke mari l te gen yon rèv. E rèv sa paka mouri? Fòk yo arete moun sa yo ki fè sa sinon yap touye plizyè lòt prezidan ankò. Se sa yo an rezime ke Martine Moïse di la ak New York Times nan entèvyou sa ke l tap akòde a kondisyon ke yo pa revele kote lap viv aktyèlman la a ak tout pitit li. Hum! Eske ex prezidan ap jwenn jistis? Eske madanm li, pitit li ap jwenn jistis? Eske peyi a ap jwenn jistis? Kesyon sa li rete pandant, n ap swiv kisa ankèt yo ap bay, èske menm pou yon fwa n ap trase yon egzanp nan lakou peyi Dayiti. Antouka, Martine Moïse pale, anketè yo gen bagay nan men yo la, n ap swiv kisa swit la pral ye. Pablie m renmen w anpil mwen rele Wisly Jean m pa gen pou m fè nouvèl m ap ba w nouvèl m renmen w anpil.